Lòt fwa ankò n ap di nou byenvini nan emisyon Pawòl Imigrasyon. Jan nou te di li nan tit yo, medya Newsweek te revele enfòmasyon an, li te fè gwo bri sou rezo yo e gen moun ki te menm santi son soulajman paske n te tande ke ta sanble gen enstriksyon ki pase ak ajan ice yo pou fon ti kanpe sou, m ta ka di. Arestasyon Ayisyen yo, anpil moun te kontan, men m te di l deja nan yon emisyon semèn dènyè, mwen gen yon sous ki te di m ke si gen yon bagay konsa k ap fèt se poko kounye a li pa tande l. Fò m di w ke sous sa se yon sous ki trè pwòch ice. Donk li te di m pa gen bagay konsa e m te pataje l avèk nou. E touswit apre nouvèl oubyen revelasyon Newsweek la, nou te tande arestasyon yo kontinye, ke se nan Florida, nan Ohio, etc. Ebyen enfòmasyon ki rive jwenn nou nan LSV Media, ebyen gen divès konpatriyòt ke ofisye federal arete, swa Ohio, e swa nan Eta Florid kote mwen ye la, ebyen nan Springfield, Ohio spesifikman, gen òganizasyon Haitian Community Help and Support Center ki dayè ap fè monitoring ka Ayisyen yo e akonpanye konpatriyòt yo nan kad dosye yo, ebyen òganizasyon sa a ki baze nan Springfield li fè nou konnen ke yo okouran genyen anviwon 10 migran Ayisyen ki jwenn arestasyon yo. E arestasyon ki pi resan an, se sa ki fèt jodi a, si m pa twonpe m, kote genyen yon bis ki ta pral mennen yon gwoup Ayisyen travay, ofisye federal kanpe yo. Yo ale avèk pou pi piti 7 migran Ayisyen, gen moun yo voye ale, gen rezon k fè yo voye yo ale. Se jisteman aktyalite sa ke n pral gade avèk James Fleury Jean, li se. Manm òganizasyon Haitian Community Help and Support Center ki avèk nou an dirèk depi Springfield, Ohio, James, mèsi paske w mete w disponib pou Platfòm LSV Media, patikilyèman fanatik emisyon Pawòl Imigrasyon. Kòman nèg ye?
Luckson Cervil, M salye w, m salye odyans ou an, tout fanatik emisyon w lan, tout moun ki branche nou aprèmidi a la. Antouka m kontan m ansanm avèk ou jodi a la pou nou kapab pale sou sa ki ap pase nan moman la nan kesyon imigrasyon an sitou nan Springfield wa yo. Alò nou prale dirèkteman nan Springfield kote nou pral pran dènye update yo. Avan menm nou te demare emisyon an nou te fon ti pale James e m te pale tou avèk Villes Dorsainville ki li menm tou se responsab òganizasyon sa kote ke nou tap eseye e gade si genyen des update pa rapò avèk operasyon ajan federal yo sou teren an. Mwen genyen 2 moun ki te relem ki dim Luckson e mwen o kouran ke Springfield jan moun yo konn dil nan langaj lari ya mesye yo atè ya donk mwen te gentan genyen enfòmasyon sa mentnan m di Sa k pi enpòtan an se reach out avè nou, sa vle di rantre an kontak avè nou pou m konnen èske sa m ap tande a se sa. Donk an plis de istwa braslè a James, la a genyen plizyè ayisyen ki jwenn arestasyon yo pandan dènyè 48 è yo. Ye egzakteman, kòmanse yè pou rive jodi a la nan Springfield Ohio, nou pat gen sa avan fòk m di w sa, yè se premye premye entèvansyon ice nan Springfield. Te toujou gen like speculation moun yo te konn toujou ap di ok ice arete moun nan Springfield te toujou gen ice gen moun ki konn ap kondwi ki konn swa fè de bagay ki yo ta sipoze gen kontravansyon otomatikman moun sa yo arete yo. Yo toujou remèt moun sa yo avèk ice. Men pat gen entèvansyon pou ice swa kanpe nan yon kote yap arete moun swa moun kap sot travay pou yap tcheke moun. Men sa kòmanse yè. Yè nan maten, se nan menm zòn nan tou. Paske nou tap remake nan kantite moun ki tap resevwa lèt pou yo ale nan ice checking yo, nou remake li vin redwi. Paske mwen menm prensipalman se mwen menm ki nan front desk nan biwo a. M tap resevwa moun pandan semèn ki pase yo map gade volim moun tap jwenn ki tap vin kotem pou nou aranje pou yo pou ba yo transpò pou ba yo entèprèt pou mennen yo anba paske nou menm òganizasyon nou an nan Springfield Ohio ki akonpanye imigran yo nan tout nan tout bagay nan tout sa yo bezwen sèvis nou pa genyen nou bridge moun yo ansanm avèk yo. Map gen pou m fè yon rektifikasyon talè la paske nan dènye emisyon te gen avèk Vilès Dosenvil la te gen kèk moun ki te di gad yon avoka ki sou ti pyès. Monchè bagay sa bagay sa fè gwo dega bagay koupe lage sa Monchè bagay koupe lage sa Monchè m felisite w kòm yon nèg kap fè yon gwo travay nan kominote a paske Ou bay tout enèji w pou ede moun yo, pou moun yo gen enfòmasyon, pou yo konn kisa pou yo fè. Paske si pa gen yon avèk lòt moun ki nan kominote a ki ap pèmèt moun yo jwenn enfòmasyon yo, pi gwo ènmi Ayisyen se Ayisyen. Paske lè moun nan gen chans li ka tande w, jounal la li an kreyòl, li konprann, li konn kisa pou l fè. Paske anpil moun pran avantaj de moun yo. Yeah. Avèk akoz emisyon lan moun yo gen chans yo tande, yo konnen yo dwe kontakte avoka, yo konnen kiyès pou yo pou yo kontakte lè yo nan lè yo lè yo gen pwoblèm. Ok pou m retounen e sou sou sa ki pase depi yè. So yè pandan m nan biwo a epi gon ti frè Vilès ki rele m. Misye misye rele m misye di m James men ice apèn kanpe m la wi. Men misye li menm misye rezide misye pa gen pwoblèm. Misye di m men ice apèn kanpe m la m di misye sa k pase misye di m li t ap soti lakay li epi yo t ap swiv li. Lè li rive nan yon zòn ki bò yon Kroger ki nan I mean North Limestone nan Derwood moun ki moun ki Springfield yo m panse y ap tande emisyon sa tou sa ap ede yo pou yo konnen kòman pou yo kòmsi fonksyone nan zòn nan paske depi yè yo rete nan menm zòn nan ki se North Limestone epi Derwood se nan zòn sa yo misye li menm li rete nan yon apatman kote mwen menm avèk Viles nou te rete tou misye ap sòti lakay li epi machin yo t ap swiv misye lè misye rive nan zòn Kroger a Gen 3 machin ki te kanpe l, yonn devan l, yonn dèyè epi te gen yonn ki akote ak li. Yo mande misye pou l idantifye l, misye bay lisans li, yo di l non, se pa lisans li yo vle. Kounye a misye vin ba yo rezidans li, alò foto a te sou telefòn nan, yo verifye l, malgre sa misye te gen yon timoun avèk li, yo kite misye ale, yo pa tcheke timoun nan paske li minè, pou yon rezon pou yon lòt yo pa tcheke l. Men nan menm zòn nan, nan lè ou rive pi devan nan zòn ki rele Vester, nan zòn ki gen apatman yo, se plis nan zòn sa yo yo ye, yo nan apatman yo, yo te pran 2 moun, yo te pran 2 moun, yo te ale ansanm avèk yo, epi avan nan premye apatman kote ti frè nou an sòti a, yo te arete yon moun. Men nou remake moun yo te ale ansanm avèk yo, apre sa yo mete braslè nan pye yo, yo kite moun sa yo tounen. Men moun ki te gen, I mean. Depòtasyon final yo, ki te gen òdè, I mean, removal yo, final removal, moun ki te gen, I mean, òd depòtasyon yo, moun sa yo, yo pa retounen. So, de yè avèk jodi a gen 2 moun yo pran nan menm apatman sa, m kwè ki se Red, Red, Red Coach ki nan, ki nan Springfield, se yon, I mean, apartment ki vrèman popilè, tout moun konnen Red Coach. Yo pran 2 moun, 2 moun sa yo te gen I mean final removal, moun sa yo pa gen chans retounen. Men pou bis yo pran jodi a, se yon bis ki t ap sot chèche moun travay, m panse m t ap pale avèk chofè a talè a, avan m vin nan emisyon an se avan m te make sure ke m te rele chofè a, misye rele Adriano, tout moun Springfield Ohio yo konnen Adriano tou, misye se yon moun ki konn kondwi bis pou yon ajans ki rele Diversity, tout moun Springfield konn Diversity. Epi misye t ap sot chèche moun yo travay, misye fè m konnen li te gen, li te gen anviwon 7 moun nan machin nan plis li menm, non li te gen 8 moun nan machin nan alò. So, pandan misye ap monte nan menm zòn, nan menm zòn kote yo te yè a, epi. Misye tap misye fin met 2 moun atè aprè misye fin met moun yo atè epi misye vin remake machin yo ap swiv li epi misye te gentan konprann se ice li te ye men misye pa ka paske yo te nan epi yo te gen lòt 2 machin avèk yo epi lè yo rive nan zòn ki rele Se yon zòn ki gen anpil warehouse, tout moun Springfield konn Two Prairie epi yo kanpe misye la epi yo pran moun yo men sof ke yo pa pran misye ki te chofè a paske misye se yon swa citizen oubyen misye gen rezidans epi yon lòt grenn moun yo pa pran tou se yon demwazèl ki di yo li gen 2 timoun lakay li. So yo pa prann men apre sa lòt 5 moun ki te nan bis la yo ale ansanm avèk tout moun sa yo. Tale a la nou te gen nan paran moun yo ki te vin nan biwo a ki t ap eseye pale ansanm avèk nou, nou t ap eseye fè kontak paske nou gen lòt kabinè avoka paske nou menm òganizasyon nou an sa nou fè nou ede moun yo nan sa nou kapab men Lòt bagay ki pa nan domèn nou, nou bridge moun yo. Nou gen gwoup avoka Able, nou gen Katolik Charite tou ki se yonn nan òganizasyon ki gen avoka ki travay tou. So nou refere moun sa yo, nou bridge moun yo ansanm avèk avoka sa yo menm pou yo ede moun yo. Ya se sa nou gen aktyèlman la nan Springfield, Ohio, nou gen plis pase anviwon 10 moun yo pran ede yè pou rive jodi a.
Ok, mentnan ban m mande w e. James, Anpil moun te tande kesyon braslè a, yo te di bon, le fè ke gen braslè, yo pa vreman atann pral gen operasyon, e jan w di l la, te toujou gen rimè, men potko genyen vreman operasyon nan Springfield. Eske avan menm operasyon sa a, ou di mwens arestasyon migran ayisyen sa yo, ou te santi ayisyen yo te yon ti jan lage kò yo? Jan yo konn di a an bon kreyòl. Paske tou senpleman li, yo panse pap gen arestasyon.
E pa paske moun yo te lage kò yo. Men sa k rive. Umm blan Ohio yo, paske menm jan wap jwenn gen anpil moun nan Ohio ki renmen imigran yo, ki renmen ayisyen yo, men gen de moun ki se pro Prezidan Trump ki te toujou ap ret tann pou gen ice ki vini, ki sou sòl la jan yo di l la, ki pou ap fè aksyon, ki pou ap arete moun. M panse yo pat vle kòmanse ansanm avèk menm fòs jan wè sa te rive Minnesota pou evite te gen moun ki mouri yo ta prale ansanm avèk li smoothly se sak fè m panse yo te vin avèk bagay braslè a jan m di w la bagay braslè a li totalman redwi nou pa gen kantite moun yo m ap gade pou yè avèk jodi a m panse nou resevwa yon 5 6 moun ki vini ki gen lèt nan men yo pou y ale nan ice checking men avan M kwè n ap resevwa yon santèn moun pa jou ki vini ki jwenn lèt la, yo redui sou li. M panse se, I mean, popilasyon nan Springfield la, moun yo pa satisfè ansanm avèk kesyon braslè a. Men pou prezidan li menm li ka kenbe pwomès li, m panse se sa k fè nèg yo kòmanse avèk entèvansyon sa yo paske moun yo t ap plenyen anpil. W ap gade menm nan kòmantè yo nan lòt medya w ap wè moun yo di non se pa sa yo te bezwen, se pa sa prezidan te pwomèt yo. Moun yo te. Moun yo bezwen wè, jan m ka di la, jan nou konn di nan kreyòl, moun yo bezwen bèl mèvèy, moun yo bezwen wè ice k ap arete moun. E m panse kounye a y ap kontan, y ap satisfè. M panse se rezon sa a ki fè kounye a vin gen kòmsi entèvansyon ice dirèk kounye a la nan Springfield, Ohio. Paske avan, pa t janm gen l vrèman vre. E ice, I mean Springfield te premye target, premye kote ki te gen spotlight sou li. Se Springfield nou panse sa t ap kòmanse. Yo te kòmanse smoothly, y ap voye lèt bay moun yo, moun yo al nan check-in yo, yo ba yo randevou. Men wap wè popilasyon an nan Springfield ki pa renmen Ayisyen an, yo menm yo plenyen. Paske pou yo menm, braslè yap voye bay moun, mete nan pye moun yo, sa pa anyen, se pa sa yo menm yo tap ret tann. Men kounye a, lè yo kòmanse wè, kounye a gen entèvansyon ice kap fèt sou egzakteman nan vil la, m panse moun yo kounye a yo plizoumwen satisfè, yo kontan paske yo wè gen entèvansyon ice kap fèt. Men pou jodi a la tou, m panse devan City Hall la, nan Springfield aktyèlman la, gen yon fòm de pwotès moun yo ap fè la. Lòt gwoup Ameriken melanje avèk Ayisyen ki sitizèn ki ap sipòte Ayisyen yo aktyèlman la, pandan m ap pale avèk ou la, devan City Hall la gen yon fòm de pwotès ki ap fèt pou kesyon entèvansyon ice epi braslè a k ap y ap mete nan pye moun yo. Ban m mande w sa James, paske m p ap kenbe w twòp. Ou gen yon ide de moun Yo arete yo, ki stati yo gen, ou di mwens ki sa yo genyen kòm papye o Zetazini?
Aktyèlman, Luckson, moun ICE pa arete, Se moun ki gen sitizènchip oubyen moun ki gen rezidans. Apre sa, lòt kategori moun yo pa arete lè ou kwaze avèk yo nan lari, se moun ki deja genyen braslè elektwonik nan pye yo a. Se moun sa yo yo pa arete. Men m vin remake tou, moun ki gen, ki yo arete yo, si moun nan li pa t gen lèt depòtasyon, yo mete braslè a nan pye moun sa yo, yo lage moun sa yo. Se sa, sa k te rive yè nan premye gwoup moun yo te, yo te arete a. Moun, swa moun nan gen dwa gen yon asylum oubyen sa nou rele azil ki pending nan. Si moun nan li pa gen okenn rezon, li pa gen I mean lèt depòtasyon dèyè l, yo senpleman mete menm braslè a nan pye moun sa yo epi yo kite moun sa yo retounen lakay yo. Men sof ke vin gen yon pwoblèm kounye a. Anpil ayisyen bò isit la yo gen yo gen lèt depòtasyon dèyè yo e se youn nan bagay ki vrèman tris Luckson. E anpil moun ki gen lèt depòtasyon dèyè yo pa menm konnen. Jan m t ap di okòmansman. E se la l grav la.
Se Ayisyen ki pa renmen Ayisyen. Anpil nan moun sa yo, m ap gade jodi a, m gen de moun ki vini nan biwo Alikson, epi ki di a m bezwen tcheke, m bezwen gade kòman kès mwen ap mache. M gon yon polisye BLTS, yon polisye BLTS avèk yon lòt m te tcheke pou li jodi a. Nèg yo te fè depòtasyon depi m panse 5 mwa yo pa menm konn sa non. Waww.
Sa k rive anpil moun nan kominote a E janm di a, ayisyen pa renmen ayisyen. M swete gen anpil moun ki vin bò isit la Luckson, janm di w la emisyon w lan la anpil moun ap tande, ou toujou gen yon pakèt envite k ap pale, moun yo plizoumwen gen yon oryantasyon, moun yo konn kisa pou yo fè. Men avan moun yo te vin bò isit la, moun yo pa konn anyen nan kesyon imigrasyon, moun yo di w yo bezwen fè yon azil pou yo ka gen yon kat travay, men moun y ap peye sa jounen jodi a. Anpil ayisyen ki te la avan Luckson, moun yo mechan. Ou konn tande moun yo mechan, moun yo trè mechan. Menm nan kominote a la map gade ki jan ayisyen pa renmen ayisyen. Paske lè moun nan vini, ou pa avoka, ou pa pwofesyonèl, ou pran 1000 dola, ou pran 2000 dola nan men yon malere, ou di ou fè azil pou li. E moun nan pa konn anyen, li just ap ret tann. E souvan moun sa yo, se yon seri de moun ki vini, ki pat menm gon email li kson. Moun nan pat menm, pa menm ka resevwa yon mesaj, li pa menm konnen lè yon notifikasyon moute sou telefòn li. E ou konnen kounye a yo mete moun sou depòtasyon. Si ou pa menm peye frè anuel ou dwe peye sou azil la anpil nan moun sa yo yo pa konn bagay sa yo paske yo pa yo pa resevwa email moun nan gen dwa ba w email li pa janm al sou li li bliye modpas la lè yap rele moun sa yo ki te prepare azil sa yo lè moun nan nan pwoblèm si moun nan bezwen fè yon motion si moun nan bezwen fè yon appeal moun ki pa avoka l pa ka fè l kounya moun sa yo vin jwenn moun sa yo yo gon kat travay 5 an nan men yo yap travay depi yon pakèt tan, paske sa ki te enterese yo se fè kat travay la pou yo te pou yo te ka travay. Rive jounen jodi sa a, moun sa yo, yo sou depòtasyon, yo pa menm konnen. E lè moun nan sou depòtasyon, lè moun nan gen pwoblèm, swa li te rate yon randevou, si se yon bagay ki te fèt nan 30 jou, yon avoka te ka fè yon motion pou li, si li te gen anviwon 90 jou, kòmsi gen de bagay ki te ka fèt. Men lè moun nan gen tan gen 6 mwa, li pa t janm konn si li te sou depòtasyon, li pa t janm konnen si li rate yon randevou. Pa gen anyen yo ka fè. Moun sa yo depi ice kwaze yo, moun sa yo yo oblije. Kenbe yo, swa mete yo nan detansyon epi pou depòte yo. Se vrèman grav brother, janm di w la man. Pi gwo pwoblèm ayisyen se ayisyen. Yeah, yeah. Antouka, m pral kite w ale James, men antretan yon ti yon ti update sou braslè a paske m tap pale avèk Viles, li te di m genyen de pli zan pli de moun ki gen braslè nan pye yo e resaman li te pale m de yon braslè nan ponyèt. Eske ou remake gen plis moun ki gen braslè yo swa nan pye oubyen nan ponyèt nan Springfield? Pandan dènye moman sa yo, gen de moun yo pa mete braslè nan pye yo ankò. An pou egzanp, si Natalie ansent, gen plizyè moun nou voye nan ice check-in, lè yo retounen, moun ki ansent yo, yo genyen l, yo mete l. Tankou, li just pi gwo, yon ti kras pi gwo ke smartwatch sa, yo mete l. E pi, gen moun tou yo mete l sou telefòn yo. So, m pa konnen pou ki rezon yo, yo yon ti jan amelyore bagay yo. Timoun, gen timoun tou ki pral lekòl, paske gen timoun ki nan 17 an, ki nan 19 an, te gen ti pitit ki gen 19 an, li dezi l pral lekòl, pou yo kominike ansanm avèk ajan ice yo, yo, yo mete, gen moun yo mete bwaslè pou yo, gen moun yo mete l sou telefòn yo tou. Yonn nan remak m fè tou, lè moun yo vin nan ice check-in nan. Yo toujou mande moun yo pou yo bay paspò yo, ki vrèman paradoksal. So, si w ap mande moun nan pou l bay paspò l, w ap mande moun nan pou l kite peyi l, pandansetan w ap kenbe, w ap kenbe paspò l. So, sa li yon ti jan weird. Gen, gen yon, gen yon gentleman ki te ale, yo te mete l nan, nan pye l, apre sa yo te di l pou l vin avèk paspò l, si l vin ak paspò l, y ap retire l. Misye te pote paspò a vrèman vre yo retirel nan pyel ubyen yo metel nan telefòn li pandan moman sa mwen wè plis mete yo nan telefòn moun yo epi yo mete yo bay moun yo pote mont lan men se gason nèg ki anfòm ki bagay yo just metel nan pyel tou epi gen moun ki konn di tou travay yo travay Donk se pa ou ki fè chwa pou yo pa metel nan pyel la? Non se pa ou menm ki fè chwa men lè w pale ansanm avèk moun yo lè w pale ansanm avèk tèt yo sa ka rive yo just olye yo metel nan pye w yo metel nan. Nan yo baw mont lan oubyen yo metel nan telefòn ou gen moun ki konn di tou travay yo yo mete bòt yo pap ka mete bòt la sa konn koz Pou rezon sa yo ok ya laplipa yo bay yon rezon Pou yo Pou yo swa metel swa Pou yo baw mont oubyen Pou yo metel nan telefòn ou men aprè sa yo bay tout moun met menm bagay yo metel nan pye yo men janm diw la li yon ti jan redwi parapò avèk gwoup moun kantite moun nou tap resevwa pandan semèn ki pase yo. Kantite moun ki t ap vini ansanm avèk lèt pou yo ale nan ice check yo li vrèman redwi e pandan l redwi a tou jan m di w la ice vin prezan nan Springfield. Yeah, yeah, yeah. Donk sa vle di pandan yo pa met braslè kounye a yo mete pye yo atè a e kounye a la. Yeah, pandan yo mete mwens braslè. Yeah, pandan yo met mwens braslè, yo mete pye atè a plis kounye a.
Yeah exactement se sa se konsa sa ye nan sport yo a yo. Dènyè kesyon pou m mande w, m te mande Vilès sa l te di m li pa okouran, m pa konn si w okouran de sa nan nivo òganizasyon an mwen genyen yon yon moun ki fè m part de yon koze ki gen pou wè avèk gen moun ki te gen braslè ke ice vin pran lakay yo pou al mete an detansyon pa gen bagay sa nan Springfield?
Non, m poko, nou poko jwenn okenn, okenn fidbak de sa non, paske otomatikman nan Springfield, Ohio depi yon bagay pase, depi gen, gen, kèlkeswa pwoblèm moun nan genyen, yo toujou rele nou pou, pou, pou nou ka bridge yo, nou poko jwenn okenn moun ki rele nou pou sa, nou poko jwenn okenn complaint sou sa, pou moun ki gen bwasè deja epi yo, yo vin chache yo, non, nou poko gen sa nan, nan Springfield, Ohio, sa ka rive men nou poko gen enfòmasyon sa. James Fleury Jean, nou te kontan fè ti pale a. Mèsi anpil, nou toujou disponib pou n pataje enfòmasyon avèk odyans LSV Media a. Mèsi pou disponiblite w, mèsi pou travay w, m swete w pase yon trè bòn sware. Mèsi Luckson, paske travay w ap fè a tou li ede nou kominike ansanm avèk moun yo, pou moun yo konnen ki sa yo dwe fè, ki sa yo pa dwe fè. So, travay w ap fè a franchman Luckson li vrèman ede nou isit la nan Springfield Ohio, paske se. Medya paw la nou genyen kòm medya kòm si ki an kreyòl moun yo ka tande epi konprann kisa yo dwe fè antouka mèsi mwen kontan pou m t ansanm avèk ou Luckson pa gen pwoblèm. James Fleurijant pou Haitian Community Help and Support Center ki baze nan Springfield avèk James nou tap gade dènye update ki genyen nan zòn sa ki genyen anpil ayisyen kap viv ladann. Pou sèlman 2 jou, ajan ice arete anviwon 10 migran ayisyen paralèlman gen braslè ki toujou nan pye moun yo pandan ke kesyon braslè a fon ti ralanti ajan ice mete pye yo atè nan Springfield, Ohio, yon zòn ke administrasyon Trump la li menm li te vize.